E nèg sa yo nan koutim yo frèm. E 50 50 wi. Si kay la peye 1000 dola fanm nan sipoze mete 500 dola wi papa. Ou fou yon gason ayisyen ta fè yon fanm ayisyen sa? Wap fou wap ou bezwen fanm sa manje ou menn ou bezwen fanm sa mouri nan kòlèt ou. Bonjou bonswa chak moun ki pral gen chans gade cho sa e se yon cho ki poko gen non alò. Chwa pou koken non rezon paske nou vle se fanatik yo ki fè chwa pou nou. Chwa yon non. Alò, jis gade chou a epi gade pou wè ki non ke ou te ka ba li. E mwen menm non ke m gen nan tèt mwen pou te rele chwa se varyete kotidyèn. Men nou menm fin gade chou a avan. Epi nan bay nan bay yon non Noël li sanble. Non pa mwen se Jean Yves. Jodi a nou gen premye envite nou ansanm avèk nou. Kòm jodi a se premye chou, nou gen premye envite nou ansanm avèk nou. N ap entwodui li, n ap di yo bonswa zanmi, byenvini nan chou a, entwodui yo epi di moun yo kòman w rele. Bon, Mèsi pou envitasyon an, mwen salye ou Jean Yves, mwen salye chak moun ki pral gen chans gade emisyon sa. Non pa mwen se Richard. E mwen kontan patisipe nan emisyon an. Bon, paske nou pral pale, ann pale. E premye kesyon mwen gen pou ou, map mande ou, kòm depi ou toujou gen yon Gen yon sijè kap fè la une de l'actualité ki se arestasyon Carel Pèd kòm nou konnen se yon moun ki parèt kòm yon vizaj anblematik nan sosyete ayisyèn nan. Map mande w kisa w konprann de arestasyon sa, kòman w konprann li ou menm? Petèt apwòch nou chak ka diferan nan jan de sijè sa yo. Mwen menm, kisa m te ka di sou sa k ap pase la? M ka konsidere bagay ki rive Carel la kòm yon leson pou chak jèn k ap viv sitou. America. Ke yo te fè kwè avan ke America se yon paradi, e jodi a la, petèt yon sèten tan li te ka sa vre, men mwen menm nan ti tan ke m gen m ap viv la, mwen m wè se lanfè su tè. E mwen menm selon jan ke m konprann sa k rive a, m panse son chemen li ye pou petèt anpil lòt jèn ki pral nan menm sitiyasyon sa. E lè ke yon gwo pèsonalite tankou Carel, ki gen tan pase la, kwè m si w vle, li vin parèt yon senbòl de reezistans. Nan ki sans m di w li parèt kòm yon senbòl de reezistans? Paske mwen menm m te gen dwa pase pa. yon sitiyasyon kon sa, epi m te gen dwa pa ka, pa ka, pa ka reziste ansanm avè l. Pou ki rezon m pa ka reziste? Paske m te gen dwa santi m imilye, m te gen dwa santi yon pakèt bagay nan moman an. Men le fè ke m vin aprann ke yon lejand vivan tankou Carel te pase la, li te reziste, epi m pral di, men, pou ki sa mwen menm m pa ka reziste tou? Si yap voyem lakay mwen yo voyem lakay mwen e si yap lagem tou yo lagem eske nou konprann mwen menm se konsa kem wèl mwen pa wè pati negatif la byen ke m konnen ke moralman lap afekte pèsonaj la men Sa ke m tire kòm negati, kòm pozitif ladan l, sa se si mwen wè ke se kòm si se yon chemen, gen yon pakèt lòt moun fèb ki pral pase la e petèt ki pral gen plis fòs pou yo reziste a jan de sitiyasyon sa. Kounye a, dezyèm kesyon m ta renmen poze w, èske w panse sa yo akize Carel Dende a ke li fè l vwe jan ke moun yo ap ta fè kwè Y ap pale de vyolans domèstik Carel fè antanke yon, alò moun ki pa renmen l yo, o antanke yon pèsonalite piblik, yon moun ki toujou ap bay konsèy, epi li menm li pral nan revi pou l bat fanm, dis dat. Èske w panse ke misye li menm li fè aksyon sa tout bon?
Mwen pa gen prèv pou sa. E lòt bagay, selon sa ke m wè sou rezo a, yo fè konnen ke madanm misye temwanye, di ke se pouse misye te pouse l sèlman, misye pa t peze kou l, misye pa t bay. E ke sa son bagay ki ka rive nenpòt moun frè. Pa gen moun ki pa konn gen ti disisyon ansanm avèk madanm yo non, oubyen avèk mennaj yo non frè. Nenpòt moun nan ou gon diskisyon ou ka gen ansanm avèk madanm ou oubyen menaj ou e ou tèlman fache epi l vin kanpe anfas ou pou pase swa l bare chemen an epi ou fout bouskile l menn. Men sa pa vle di ke se paske w ap fè vyolans bon ok m konprann kèlkeswa jan l reprezante isit la li parèt kòm vyolans kèlkeswa sa w fè a li parèt kòm vyolans Men se pa paske pou di volontèman ou fè yon vyolans sou moun nan, se paske nan moman an ou jis fache, men le fè ke ou fache, moral ou vin a zewo, ou vin pa gen kontwòl de sa wap fè an, e menm moun kap arete ou yo, defwa yo fè bagay ki pi mal pase sa menm. Eskew konprann? Se sa poum diw peyi sa son peyi pyèj. Sa vle di mwen menm m pa pran plezi. M pa pran plezi nan sa kap fèt la e map tou voye yon mo fòs, yon mo kouraj pou misye. Pou m panse ke Granmèt la ap ba misye, ap double fòs misye pou misye reziste ansanm avèk sitiyasyon difisil sa. Paske m konnen se yon sitiyasyon difisil e pou sa misye reprezante nan kominote a. Petèt gen moun ki gen dwa pran pòz yo pa konprann sa, men mwen menm m konnen misye reprezante yon pakèt, yon pakèt, yon pakèt bagay nan sosyete a. E pou moun misye ye a, pou, pou imaj ke misye ap vann nan, m konnen tout moun sansib pou imaj yo, e se pa rapò de jan misye sansib pou imaj li ki fè petèt jodi a l kapab la. Men malgre tou, petèt ki te kapab jere, paske anpil fwa frè m, ou konn depi w leve nan kabann ou konn leve tou fache wi papa. Mwen nève tou fache epi nenpòt ti bagay menn mete mete mete mete mete moral ou down le fè ke ou te gentan fache èske ou konprann sa rive souvan panse ke se nan sitiyasyon konsa misye te ye ki fè jodi a la li twouve l nan jan de de de de pyèj sa èske ou konprann e tout sa ke m ka di m espere ke Ke tout bagay pase byen pou misye. Epi pou misye rejwenn libète l menm. Se sa ke m ka swete. Dènyeman, te gen yon gwo bri kouri sou entènèt la. Ke yo te arete yon atis koni ki pase de prezantasyon ki se Fantom de Nazarèt. E. Gen yon fliyansè ki kraze kòl fò pakèt pa al anpil epi lè fantom lage li pase tchwè sou li. Li menm rive joure moun. Ki jan w te konprann sa? Èske w panse fantom te byen aji? Arestasyon fantom sa e. Ou te aji konsa? Monchè, se yon bagay m panse ke èske misye byen aji pandan l lage a? M ka di wi, m ka di non. Rezon k ka fè m di wi misye byen aji, gen yon pakèt moun, presizeman jan m sot ba a ki ta fè voye monte nan baay mesye a. M wè misye se, misye se yon nèg ki toujou ap chache bèl, se yon nèg ki toujou ap chèche pou moun ap bay glwa. Yo! A! Monchè, Fantom byen fèt raboure misye. Rezon k fè m di w Fantom byen fèt raboure misye, paske yon semèn avan sa, yo t ap mande misye sipò pou ti pitit ki te mouri nan lekòl la, Stefora. Misye se te joure l te joure moun yo menn. Epi aprè pou wè misye monte entènèt. Rezon an? Mwen se konsa m konprann li. Rezon se paske fanmi Stefora pa t ap ka bay mesye glwa sou entènèt. Li konnen Stefora pa gen fanmi ki enfliyan ki petèt apre ki te ka vin monte vin bay glwa. Men lefèke l konnen Fantom se yon rapè ki gen anpil enfliyans nan rezo a, li konnen apre lè Fantom lage, Fantom ta pral vin bere l e ke misye t ap fè tout tole sa yo. Nòmalman frè m, lè w bezwen fè yon bagay pou yon moun. Sa w di a kòrèk wi.
Si misye te vle, misye te ka toujou fè yon kontak pou Fantom li pa t bezwen vini sou entènèt la avè l wi. M konnen misye gen kontak yo vre, m p ap inyore ke misye gen kontak yo. Menm lè misye se yon fake li ye men m p ap inyore ke misye gen kontak yo vre. Èske w konprann? Men pou ki rezon li te oblije vin fè tout kòlèt, fè monte kòlèt li konsa, fè tout bagay sa yo men. Misye Fantom byen fè. Foto m byen fèt. M klè. E nèg la pap chèche ran. Ki donk ou menm ou tap fè yon bagay la. Ou ka wè misye, menm lè misye son nèg dèfwa tèt li yon ti jan madwat men, nèg la just pap chèche ran menn. Nèg la konn ran l, li kanpe nan ran l. Dayè misye se se se se se pa Ayisyen lap defann se milat se dwa moun wouj Fantom pa wouj e dwa moun wouj lap defann kel kel kontinye desan defann dwa moun wouj nèt ya e sa tout sa kem ka di sou sou sou dosye a
parapò de rimè bay milyonè èske ou panse misye son bon milyonè zafè milyonè misye pa regade m men tout moun konnen milyonè yo frè m depi milyonè a rive yon kote ou wèl mwen menm. Konsta ke m ka fè sou misye, misye son nèg ki ekstrèmeman entèlijan. Misye son nèg, yon sèten tan, ki te kòmanse kapte atansyon m. M te menm konn diskite ansanm avèk moun pou misye. Son nèg m ka di m te bon jan kòmanse bon jan fanatik li monchè. Pase misye konn gen seri de grenn analiz lap fè menn. Seri de grenn lojik lap fè menn. Yo wi bagay high level menn. Ou pa ka tande lojik sa yo e jiska prezan. Jiska prezan si misye ap fè yo map toujou tande yo. Sa pa vle di si misye ap map pase yon map pase sou rezo a m tande yon bon bagay misye ap pale m pap kanpe men m vin wè misye menn e kòmsi son nèg kap chache manje menn eh ou pa ka di ou son milyonè menn tout jounen ou rete la sou yon rezo ap jape jape jape jape eskize m ekspresyon misye te ka toujou sou rezo a E 24 su 24 wi. Men se jan lap fè seri de dosye jan misye ap louvri gòj li fè yon pakèt makak menn ki pa sanblel menn. Yow misye te ka pi klasik menn. Tankou map gade dènyeman kòman yon nèg ap imilye misye nan yon live. Kote lap kraze kòl epi nèg a pa okipel menm nèg ap regle afèl bay genlè moun ki te kontribye nan lage fantom lan menm. Yow se bagay pou moun wont menn. Men sa m konprann kòman misye itilize rezo a. Misye son nèg, misye gen kèk kontak e men e pa paske misye gen lajan vre. Misye gen kontak yo, petèt li ka gen kèk zanmi ou di mwens kèk kote l ap travay kòm se sa m tande yo di se kòb misye ap pote m panse si misye se nan djòb konsa l ye m panse gen anpil avantaj misye ap jwenn pou vwayaje pou bagay pou yon pakèt bagay. Èske w konprann? Donk kounye a la, misye itilize enfliyans sa, e misye se yon nèg, m p ap kont sa, misye gen sèvo, misye vin jwe nan sibkonsyan pèp ayisyen an, li vin fè yo kwè yon bagay, paske ayisyen renmen tande pale de milyonè, depi yo di moun nan gen lajan, se swa yo rayi w, dimwens yo kouri dèt ou pou yo vin mande w vizidat. e misye son nèg yon son nèg ki pap tonbe m pa konnen paske se sa m toujou tande sou entènèt la di misye fè plizyè moun pwomès ke l pa ba li ebyen sa misye fè misye vin makònen vin pran dosye bandi yo ke avan m pat wè mal. Paske m konprann ke nenpòt jan yon moun ka ye, wap toujou gon moun ki fanatik li, e la lwa pa entèdi sa. Paske m pat janm konn tande kote misye nan pale nan apèl ansanm avèk nèg yo, m pat janm wè yo fas a fas, m pat janm tande kote yo di misye al voye yon bandi al tiye yon moun pou li, ki yon bagay ki te nòmal. E men pa rapò nan seri de deklarasyon. misye ap fè, anpil moun konprann misye, anpil moun vin pa konprann misye. Mwen menm m te konprann, m te konprann kèk deklarasyon misye te fè. Petèt malgre tou, misye vin fè m santi ke jan ke m te konprann yo a, pa kon sa yo te ye vre paske se nan dosye bagay APED la m vin rann kont ke misye pa t ap janm, misye pa t ap goumen pou Ayisyen vre. Misye pa t ap goumen pou te gen yon Ayiti ki te plizoumwen, plizoumwen vre. Èske w konprann? M te jis wè misye ap chèche yon enterè, misye t ap ogmante popilarite l, menm jan vòlè Morvan fè a. Epi, epi, lè yo wè ke s on nèg ki gen vwa sou rezo a, epi kounye a la, lè gen, lè gen yon bagay kounye a la epi yo rele, yo ba misye lajan pou vin defann moun yo. E m panse ke misye se sa l t ap fè dènyeman nan dosye Apèd la. Se te kòb li te nan men l epi li t ap, li t ap defann, li t ap defann moun li. Paske se sa mwen konn fè tou. Èske w konprann? Nèg sa yo pa gen anyen pou wè y ap defann nan bagay pou wè defann peyi. Nèg sa yo p ap defann peyi. Nèg sa yo just ap defann pòch yo. Èske w konprann? Mwen se konsa, e konsa ke m wè l. Epi tou, m pa ka di si misye milyonè ak si l pa milyonè. Chak ane y ap soti, y ap soti lis non moun ki milyonè yo, m pa janm wè non misye ladan l. Men tou senpleman m p ap inyore. Lè misye fon bagay, m pa pral di menm jan ansanm avèk tout moun pou m di se fake, se AI. Lè misye nan avyon, m pa pral di se fake, se AI. Lè misye nan stad, m pa pral di se fake, se AI. Fòk ou respekte nèg la. Ou gen dwa toujou gen tout pwoblèm ansanm avè l, men sa ki pou li an, ou blije ba li l. Èske w konprann? Ya, se tout sa ke m ka di. Ok.
Bon. E byen pale. Kounya next kesyon. Gen yon bagay ki toujou soulve kòlè kèk moun nan rezo a, ki toujou ap di gen yon seri de mesye ki soti Sendomeng, Ayiti, depi yo rive isit la la, isit gen travay, yo pa chèche travay pou yo fè, yo chita la sou rezo a sèlman, se mande y ap mande. Kijan w konprann moun ki fè jan de deklarasyon sa yo e pou nou konpwann mesye sa yo tou ki sou rezo a yo di kap mande a. Sòt ki pa pran. Daprè ou menm, mwen si m ta soti Sendomeng, m ta gen enfliyans sou rezo a, m ta jwenn moun kap ban mwen lajan san ke m pa al travay, ou panse m pa tap fè menm jan ansanm avèk nèg yo? Petèt mwen menm. M te gendwa pat gen kè pou m tap fè tout sa nèg yo ap fè men m panse ke m te ka chita sou rezo a tou paske m son moun m renmen wont m renmen wont men m pa konnen se paske m pa nan sitiyasyon se sak fè m pa prale twò fò ladan l m pa konnen se paske m pa nan sitiyasyon ki fè m wè l konsa men m panse ke m panse ke m tap fè menm bagay la. Paske m t ap fè menm bagay la. Sof ke mwen menm, menm lè m t ap fè l, m te gendwa toujou chèche ti travay. M pa t ap bay rezo a tan m 24 su 24. M te ka toujou chèche lòt ti travay. Bon, an en mo, m panse nèg yo travay, y ap travay. Paske pa gen so metye, e si nèg la alèz pou l pase farin li, pou l pase nenpòt sa l, sa k bay nan figi l la, m pa gen pwoblèm. M pa gen pwoblèm ansanm avèk sa. Dayè, pa mwen k ap voye lajan sou li. E. Moun ki santi yo kapab, yo gen lajan yo voye sou yo, bon m pa gen pou m kritike yo paske ou pa janm konnen kisa lavi ap pote paske mwen menm kap di sa la ou pa janm konnen demen l gendwa se sa e gendwa vin gon lòt opòtinite epi m vin enfliyan nan rezo a epi m fè l dous so m panse le fè ke ou leve ou benyen ou mete rad sou ou ou limen kamera ou Ou chita wap pale wap pote wap pote distraksyon pou moun m panse ke son travay li ye otomatik se konprann se sak fè m paka m paka kritike nèg yo twòp men sof ke m santi nèg yo nèg yo twò kole o mwen yo te ka bay yo te ka pran yon jou de repo 24, 7 su 7, 24 su 24 la a m trouve l on ti jan, m trouve l on ti jan raz menn. Se sèlman sa apre sa, pa gen anyen non, nèg yo travèy y ap travèy frè m. E nèg sa yo fè plis lajan pase, lajan w pa ta imajine papa. Moun k ap travay 15 dola, 17 dola pa ka fè lajan moun sa yo fè. Sa vle di nèg sa yo nan inèdtan e de twa san dola yo fè, sou kokote. Ya wap byen pale la gason. Ok next kesyon Next kesyon Kijan ou konpwann Yon bagay nan kominote a afè de yon gason ansanm avèk yon fanm etranjè, divòs lè yon fanm avèk yon lòt etranjè, etranje, ou pa janm tande sa fè bri. Men depi son gason ki ansanm avèk yon lòt nasyon, ou tande tout moun fè sa fè tole, di yo wi, gason ayisyen chouchoute fanm etranjè yo plis ke fanm ayisyèn. Lè w tande jan de deba sa yo, ki sa ki monte nan tèt ou? Ki jan w konprann reyalite sa yo menm? Monchè, bagay sa pale anpil vre wi menm. nan kominote a. Afè gason ayisyen, fanm ayisyen, fanm lòt nasyon, gason lòt nasyon. Fanm ayisyen toujou gon tandans, lè yo wè yon gason ayisyen avèk yon lòt fanm, yo toujou di konsa ke ou trete lòt nasyon an pi byen. Poutan manti, m pa kwè sa. Bon, kòm mwen menm m poko fè eksperyans ansanm avèk okenn lòt nasyon. Se sa yo di.
E
m pa ka ale twò fon nan dosye sa. Men mwen menm sèl sa ke m konnen, petèt sa ke m obsève, m ka di, kèlkeswa fanm ou ansanm avè l la, depi w renmen l, w ap bay lanmou. Klè.
Grenn bagay ki konn rive nan ka medam ayisyen yo, gen fanm ayisyen ki tèlman timid, si yo ansanm avè w, Menm yon foto yo pa vle fè ansanm avè w nan lari. M p ap di se timid, men gen sa ki vrèman ouvè tou. Petèt yo gendwa yo gen rezon yo, yo konn sa y ap rejere, petèt ki fè yo pa vle fè foto ansanm avè w, ki fè yo pa vle fè seri de bagay ansanm avè w. Si yo nan lari avè w, yo gen difikilte pou yo bo w, pou yo anbrase w, pou yo yon ta de choz ansanm avè w. E ki diferan de lòt nasyon yo. Lòt nasyon yo, yo nan piblik, y ap bo w, y ap koke w, y ap fè tout bagay ansanm avè w. Èske ou konprann? E lè ou antre nan kay la tou, m panse, e sa m panse, yo gen yon jan yo, yo, yo, yo, yo, yo apresye nèg la, yo bay nèg la feeling, yo, yo fè tèt nèg la pati ki diferan de fanm ayisyen yo. Petèt dèfwa ou ka fè jounen an nan kay la ansanm avè yo mezi yo mezi w, yo pa gade w sou moun, sou bèt. Èske ou konprann? E ki vin fè w wè ke. Lè yon gason ansanm avèk yon gason ayisyen avèk yon lòt avèk yon lòt nasyon li ren li chouchoute l plis li pwoteje l plis pa gen bagay konsa menn m pa kwè m pa kwè menn paske kèlkeswa moun ou ansanm avè l la se lanmou k fè w avè l ayè si m avèk yon fanm ayisyen se lanmou k fè m ansanm avè l de mèm si m ansanm avèk yon lòt nasyon se lanmou k fè m avè l m pa kwè m gen de lanmou. M pa ka, m pa, m pa kwè m gon sa m ta sipoze trete youn byen epi m trete lòt la mal. Non, pa gen sa. Paske l se nasyon parèy mwen. Okontrè, paske l menm nasyon avè m, m ta sipoze gen yon lanmou, m ta sipoze gen yon lanmou pi patikilye pou li ki m ta sipoze trete l pi byen. E sa m panse tou mwen menm. Mwen menm m pa, m pa retwouve m nan afè bay fanm ayisyen, gason ayisyen depi l avèk lòt fanm li trete l pi byen. Non. Petèt fanm lòt fanm lòt nasyon an li ba w atou pou w trete l, pou w moutre pou w moutre lanmou ke w genyen pou li plis men se pa li menm e pa paske w renmen l plis bon tande medan e lòt jou ap pale de fanm de gason ayisyen men medam yo tou pou valè fanm ayisyen ki avèk nèg lòt nasyon yo pa janm plenyen pou lòt nasyon yo non èske w te konnen lòt nasyon yo se senkant senkant yo fè ansanm avèk yo ou te konnen sa? Pat okouran non. M tap gade yon video yon fwa. Yon yon yon yon dam ki te fon prank ki t sou maril. Swa m kwè nèg sa son bèj li ye. Kote ke nèg a te di gon zanmi l ki mandel 50 dola. Nèg sa manke kriye wi. Pou l di konsa ke l pat gen bidjè sa, li pat sesi, li pat kòdèk, li pat zizen, li pat. Yo pa janm plenyen non. E nèg sa yo nan koutim yo frè m. E 50 50 wi. Si kay la peye 1000 dola fanm nan sipoze mete 500 dola papa. Ou fou yon gason ayisyen ta fon fanm ayisyen sa? Wap fou wap ou bezwen fanm sa manje ou menn ou bezwen fanm sa mouri nan kòlè tou. Ou fou pou ta nan relasyon ansanm avèk yon fanm ayisyen pou ta mandel 50 50? Alò fòm di w. Gen sa ou nan relasyon ansanm avè l. Si w pa gen mwayen k ap fè tout bagay wi. K ap fè katreven dis, katreven dis dis avè w wi. Pa gen pwoblèm pou l fè katreven kenz senk avè w non. Men m konnen tou gen sa menm si l ap travay, li t ap travay plis kòb pase w, li p ap dakò fè senkant senkant avè w. Lè kòb dou a, lè kòb la rantre, e lajan pa w la sèlman k konte. Ou pa janm konn sa l fè avèk kòb pa l la. Fòk nou pa inyore sa. Sepandan, lè l rive nan relasyon avèk yon lòt nasyon, li pral fè senkant senkant. So, se sa ke, se sa ke m vrèman. Poukisa yo pa janm plenyen de sa? Se ra fwa wi, pou ta wè yon fanm monte rezo a pou l ta va plenyen de yon nèg, de yon lòt nasyon, k ap mande yo fè senkant senkant. Medam yo pa janm pale de sa menn. Men kite yon, yo ta nan relasyon avèk yon Ayisyen la, Ayisyen ta di yo, peye bil dlo a mwa sa. Yo pap pè monte rezo a pou yo di yo mari yo vin mande yo peye bil dlo a non. Nan lè son lòt nasyon yo peye bil dlo a. Plis ke sa yo fè.
Ya e sa.
E ta yo pap monte nan bòl ou wi frè.
Ok. Ok.
An tou ka. E pa mwen kap pale non. E envite a kap pale. Mta di yo. Sa mte vle di yo. Mwen chè. M vreman renmen chou a nou fè jodi a. M santi w vrèman gen ekilib nan sa. Nan sa ke m panse, jan ke w panse, m santi nou vrèman ekilibre nan panse nou. So, m pa konnen men, paske jodi a pratikman se premye show ke mwen lanse e. M vrèman bezwen yon moun ki ta kenbe show sa ansanm avèm paske m pa vle ap fè envite envite envite envite envite men nou te ka jis fè show a kòmsi nou chak moman 2 fwa nan semèn oubyen 3 fwa nan semèn e nou bay nou bay show a epi nou vin debat sa kap aktyalite ki genyen nan nan nan nan nan entènèt la ansanm avèk moun yo epi nou fè ti badboul sou yo epi n bay, m pa konnen menn ki disponibilite ou pou moman an, èske ou panse ou ka patisipe ansanm avè m pou nou ta fè chou a menn? Ki pa chalè, m panse ke moman sa yo la m pa twò m pa twò okipe, depi ou pa gen yon jou espesifik Mpase ke nou ka apre show a nou ka pale epi pou nou pou nou jwenn pou nou jwenn yon konsansis pou nou wè kòman nou ka avanse avèk li pa gen pwoblèm pou nou san pwoblèm menm dayè son bèl inisyativ mèsi m byen kontan paske ou renmen l menn ebyen apre nap pale de sa menn Monchè èske ou pa gon mesaj ou te ka kite pou moun yo pou fen dane a menn. Tankou kòm ou konnen fen dane a rive la, nou pral gen yon nouvèl ane. Monchè! Ou pral antre. Ki mesaj ou te ka bay yon moun pou fen dane a? Monchè, mesaj m te ka bay yon moun pou fen dane a, se fokis sou tèt ou plis. Si 2025 sa la, ou te manke fokis sou tèt ou, ou te gen yon pwojè, Ou te gen difikilte pou ou reyalize l. E m ap mande ou an 2026 la, panse sou li 4 fwa pli. Wè tèt ou an premye nan kèlkeswa sa w ap antreprann. Mete tèt ou an premye. E pi apre, lòt yo ap vini. E pi sa m te ka di pou fen ane a. Tout sa ke w pat gen chans reyalize an 2025 lan, note yo, epi mete, si se nan paj kaye w ap note l oubyen si se nan telefòn ou, chak jou leve gade yo, epi medite sou yo, travay sou yo, Pa sèlman di yo Bondye ka fè w reyalize l men fè aksyon jiskaske w reyalize tout sa w bezwen reyalize man paske kèlkeswa sa w bezwen reyalize se pa chita w ap chita konsa epi ou pral rale yon bagèt majik pou w fè l reyalite se jis se travay pou w travay sou li epi m ap di moun ki renmen bwè yo pandan nou bwè pa kondwi paske ou gen yon sèl vi depi w pèdi l ou pèdi l nèt. Petèt ou ka ou ka ale ou retounen men se pa menm moun nan k ap tounen da paske lè w tounen w ap konn sonje menm si w te la deja so se tout sa ke m ka di e m swete deja yon bòn ane chak moun ki pral gade videyo sa. Men respè frè m te kontan ansanm avèw e bon kòm frè a gentan fèm yon envitasyon ofisyèl m panse nou ka gen chans pou nou wèm nan yon lòt videyo ankò ok tchaw ok se la nou mete fen avèk show a m panse ke nou te enjoy yon bon ti moman ansanm e M ka di apati de jodi a nap gen duo ansanm avèk frè sa. Emisyon kap gen pou lanse se nou 2 a wap jwenn paske m gentan fè frè a yon apwòch e li gentan reponn mwen pozitivman menm lè nou poko fin konkli sou tout bagay e bon si tout fwa gen yon bagay nou ta renmen nan show a ki chanje na fè konnen kòmantè nou yo vrèman enpòtan pa bliye pataje like e se sa kap ankouraje nou plis Paske konnen chita pou fè pandan preske inèd tan pou wap pale e apre al pèdi yon tan pou al travay videyo a sa mande ti sakrifis so m panse sèl mwayen nou kapab rekonpanse sa se lèw fè yon kòmantè se lè kew patajel avèk yon zanmiw se lè ke ou abòne ansanm avèk paj kote ke l pral poste a so mwen te kontan ansanm avèk nou. Rete branche pou yon lòt emisyon ankò. Babay.